sa mwen fèl pou moun ki konn abitye achte pwodwi sòti sou Alibaba oubyen sou Chin pou fèl pase pa Etazini pou antre avèk yo an Ayiti. Alò, pa rapò a plizyè moun mwen wè e mwen jwenn ki kontakte m pou jan de pwoblèm sa yo rankontre, mwen vle pataje sa ansanm avèk nou. Deja, salut tout moun, mwen espere nou anfòm, mwen deja swete nou yon bèl ane, yon nouvo ane m te kapab di w pi motive ke sa k pase e alò e mwen di mèsi chak nouvo moun ki rejwenn chanèl la e ankò m ap kontinye di nou sèl fason nou kapab ede m pou n ankouraje m nan travay la se pataje videyo yo ede e pèmèt yon lòt zanmi yon lòt pwòch ou wè videyo a petèt li te kapab fè gen menm oryantasyon avè w paske chanèl sa nou fè l sèlman nou pale sa ki gen rapò avèk biznis, swa biznis sou entènèt. Alò, e videyo a nou prale trè brèf, nou pa prale twò kout. Alò se kisa l ye? Lè n ap achte sou Alibaba oubyen sou Chinn, e le pli souvan lè nou fè yo voye pwodui a pou nou pa Etazini, de Etazini nou fè l antre an Ayiti, lè sa a nou vin wè e m te kapab di w shipping nan vin redui. Sa vle di nou vin peye mwens kòb pou pwodui a antre vin jwenn nou an Ayiti. Men gon pwoblèm. Lè ke ou fè yon kòmand swa sou Alibaba oubyen sou Chinn, ou voye l nan yon adrès Etazini, sa vle di lè pwodui sa ap antre Etazini, lè l pase ladwann, yo p ap konsidere l kòm yon pwodui k ap tranzite Etazini, men y ap konsidere l kòm yon moun ki achte, kòm yon konsomatè oubyen kòm yon vandè ki Etazini ki achte pwodui sa swa pou l vann oubyen pou l konsome kèlkonk. Alò, le pli souvan, e chak peyi, m te kapab di w, yo gen yon frè yo egzije w sou yon kantite machandiz ke w achte. Tankou an Ayiti, yo takse w sou kantite e men dèfwa yo plis takse w, m te kapab di w, lè yo wè w ap fè acha souvan. Lè, alò, menm lè ou pa achte anpil wi, ann pran egzanp yon moun k ap achte laptòp pou revann, annou di nan yon mwa w ap fè 6 kòmand nan mwa, Wap fè 5 kòmand lè sa e pouvi ke detanzantan skane pwodwi sa yo lè yo pase nan dwan nan yap skane yo, yo gentan wè son moun ki nan yon aktivite biznis la yap dwan ap takse w pou sa. E sak fè gen moun ki konn itilize yon fòmil yo pa voye tout kòl yo sou non yo dèfwa yo voye sou non madanm yo oubyen non mari yo oubyen non yon zanmi yo. E alò sa kem vle fè nou konprann reyalite a sèke lè pwodwi a ap sòti lachin poul antre etazini An nou di apati de 850 dola, 850 dola rive nan mil konbyen dola, la e leta ameriken mande pou tout pwodui ki rive nan tarif sa k ap antre vè Etazini, yo sipoze peye yon dwa de dwàn. Sa vle di. Ou gen taks pou w peye ladan l. Imajine w tankou ou achte yon pwodui ki vi nou anviwon 1000 dola, ou di ok m ap voye pwodui sa Etazini nan yon adrès swa yon tranzitè nan tranzitè lokal yo pou pote pwodui sa, enben ou ka wè yo kenbe pwodui a, yo di w ou gen yon frè, ou gen yon kòb dwàn pou w peye pou yo kapab delivre koli sa pou ou. E le pi souvan dèfwa e ka ki konn pi grav se lè se de pwodui ki mande nou te kapab di yon sòt de gen de pwodui ki konn mande yon sòt de sètifika pou w kapab e dedwane l. Sa vle di fòk ou gen yon otorizasyon sou sèten pwodui pou w kapab dedwane l. Ann pran egzanp, yon moun k ap achte krèm, yon egzanp m ap ban nou wi, yon moun k ap achte krèm Etazini pou vin vann ann Ayiti. Vwala ke Pwodui sa yo ki gen rapò ansanm avèk sante moun, ki gen rapò avèk kò moun, se ke pwodui sa yo pou w dedwanye yo nan dwàn Etazini, y ap mande w fòk ou genyen yon, m te kapab di w, yon atestasyon ki a, ki, ki, ki pou, ki, ki ba w otorizasyon, ki ba w, yon enstans ki ba w otorizasyon pou enpòte pwodui sa yo. Pase pwodui sa yo, yo kategori, yo kategorize yo nan pwodui m te kapab di w ki danje. Menm jan avèk pwodui timoun ap itilize. Tankou pwodui timoun, e menm jan tou tankou moun k ap vann sou Amazon konnen byen, gen de seri de pwodui ki mande anpil dokiman legal pou vann li. Enben, ou menm ki ap achte yon kole,

evalye pwodui a, lè l gad valè pwodui a, li di en en pwodui sa se yon pwodui ki vo 1000 dola, enben fòk ou peye yon taks, fòk ou peye dwa de dwann sou li. Enben, e ou menm ki pa ta vle sa rive w, mwen menm e sa k fè mwen plis ankouraje sitou nou menm ki apèn kòmanse yo, nou ka kòmanse avèk UPS, avèk FedEx e pou nou kapab, m te kapab di w, evite twòp pwoblèm. Pase lè ke w, imajine w gen yon pwodui dwann Etazini kenbe l, fè demach wap tèlman gen anpil demach pou w fè dèfwa se e sèvis transpòtè a menm si son sèvis transpòtè neglijan menm jan avèk DHL dèfwa yo ka menm mande w menm se e bwokè ou pral oblije peye yon koutye dwàn lotbòa pou kapab fasilite pwodwi a dedwane pou nou alò m pa ta swete nou menm nou pran nan menm plan sa yo lè konsa M toujou rekòmande. E se sitou, gon kantite koli wap kòmande, ann pran egzanp yon moun ki gon ki gon machandiz ki evalye a 3, 4 mil dola meriken, sa vle di, machandiz sa ankò pou l kite Etazini, wap peye yon frè, wap peye yon frè dwàn pase e majo, dwàn yo, yo gade, yo fè w peye ni a lenpòtasyon ni a leksòtasyon. Sa vle di, gon kantite ou, ou, ou wap ekspedye nan lòt peyi, Lè sa yap oblije mande w fòk ou peye. E sak fè mwen m toujou mwen plis ankouraje nou si nou te kapab itilize yon sèvis transpòtè ki la chine, ki la chine kap pran pwodwi a de la chine vè pou l antre ansanm avèk nou ansanm avèl ayiti pou nou m panse li tap mye paske yon pwodwi ke w voye etazini dwàn ameriken pap konsidere l tankou yon pwodui ki an tranzit. L ap konsidere l ankò kòm yon pwodui regilyè ki antre sou sòl la e y ap egzije w pou w peye taks pou li. Deja mèsi, se tout sa ke m te gen pou m te pataje avè w nan videyo a. E si tout fwa ou menm ou ta vle vin yon ekspè nan domèn nan pou w achte pwodui e sou Alibaba pou w kapab revann swa sou Marketplace oubyen sou nenpòt lòt e swa sou Marketplace oubyen sou Amazon oubyen sou Mercado Libre si tout fwa moun ki an Amerik di Sid yo ou kapab kontakte m nou gen yon fòmasyon e kote nou montre w kòman pou kapab achte pwodwi e chèche meyè founisè chèche tip de pwodwi nou menm nou menm aprann ou tou ki pwodwi ke w kapab achte pase nou pap plage w di w konsa ou ka ou fin pran fòmasyon an ou di a e sa mwen menm pral achte non nou klase nou ba w ki tip de pwodwi ke w kapab achte deja mèsi a la pwochèn nan yon lòt videyo.